Ou wè dam biznis ou menm kot avèl la, dam sa pa renmen w manmi. Paske gen yon jan m wè dam sa gade m yè pandan mwen menm ansanm avèk Mayson nou te kanpe. Epi Mayson, bon m pat menm wè menm, se Mayson ki di, Hey sa w gen a dam sa? M di m pa anyen avèl non, dayè m pa konn gaya moun. Epi e menm lè a Mayson di m konsa. Pou jan madam sa ranmase w jan l gade w la ki sa k pase? Vrèman lè dam nan te wè m li pa t konn gade m konsa li te konn wè m Manmi, dam nan gen pwoblèm avè w Ah! Anmè pitit, kote w wè biznis sa ye la se Bondye ki ki jis ban m yon revelasyon kote y a wè l la se pa depan de mwen menm se depan de Bondye. Antouka Manmi, sèl sa m ka di w.

Santi m ap dmi. M alèz.
Bon m di w. M pwomèt ou. Pa genyen lòt fi k ap ka fè m kite w. Tout tan m ap toujou bò kote w. Ou mèt kwè nan mwen. Si gen yon lòt nèg ki te konn fè w soufri, m pwomèt ou sa p ap rive w avè m. E cheri, ou s on bèl timoun tou. M pa rezon.

Mprè pou m avè w cheri Nan bò kote m Se konnen w pa konnen jan m santi m Ou pa bezwen touche m pou chè de poul leve sou po m Waww lè w souri devan m Se tankou lanati k ap souri anfas mwen Tanpri baby pwomèt mwen w ap toujou la avè m Paske m pase plizyè relasyon deja M soufri nan yo anpil M s on nèg ki pa gen chans Menm si yo tande yon zòn gen jèn jan, yo pa wè lòt madanm moun pou yo file. Se madanm mwen yo toujou file. Serye, w ap ri. Bagay serye m ap di w wi. Menm si w tande nèg la jèn jan, jèn jan, li pa janm wè lòt fi. Se ti pitit pa m yo, yo toujou wè. E chak fwa yo atake m, yo reyisi.
Fwa sa a, yo pa p reyisi. Ou kwè sa?
Nan.

Ayy jodia Yon dam gwo aksyon mwen voye mennen la Li al legliz li poko sot legliz jodia e la pou m jwenn nan wout la la pou l pase li pa gen okenn kote l apre pase la pou l vin pase bon jodia li mèt inè dezè m ap kanpe la se pou m pran manman sòsyè a m ap fè l kite la m ap kanpe.

Franchman m panse w bliye m wi. Ou genlè bliye sa m te di w. Ou pa raple m? O, si m ka raple w. M sonje ke lè m te avè w m te di w konsa ke pandan setan kite m ou pa gen okenn moun nan zòn nan ou ka pran. M sonje m konn wè misye konn ap drive sou tout katye a la ba wi.
Epi w ap di bagay drive w la, sa e pou ou men pa pou mwen paske l pou mwen deja ok. Epi ou pa gen rapò a sa. Li pou ou deja?
Wi.
E kòman wap reponn mwen la? Mwen map pale avè w trè saj epi wap reponn mwen nan fason wap reponn lan. Ou santi ou santi ou kòrèk? Ou depase limit. Oh m depase limit? M santi kèw k depase limit paske sa m te di w la m santi l antre la l sòti la pa vre? Ekzakteman. Men w bliye a kiyès wap pale? M pa janm bliye w. Ok.
M panse ke si w te m panse tout sa w di yo la e paske ou konn a kiyès wap pale.

Aktyèlman la, ou gen 2 chwa. Swa, si w pa rezi yo tounen avè m, ni ou ni malandolan m gen pou m elimine nou grenn pa grenn. Presyon! Presyon? Enben la, rete la tande. Nouvèl lanmò. Ou konn kay mwen wa ban m nouvèl. Pou ki lè fache? Alò, a kwa bon pou m ta fache? Bon m di w, kisa misye t ap di w la? A, ou konnen, l t ap pale tenten. Tèt chaje. Yo, solèy sa si tèlman pike la menn. Yo, n ap fè yon bon ti kanpe la anpil la vre. Menm klè m pa wè la non, gen. Yo, ou konnen menn, bòs la te ban nou yon misyon wi. Pou nou pot fanm ba li, pou l ban nou kòb. Wi, m konnen sa, m ap fè tchèk m poko jwenn. Menm kote sa frèm mte jis rankontre yon sou wout mwen em just rive sou li lap fè makak bahay bon li fon ti frape y e manzè menn on tchap manzè ye paske manzè disparèt ansanm avèm menn ou wè fè plizyè jou nou pa janm rankontre. Non lè fini se pa misye sa ou te gen tou non frèm.

Cheri banm diw, m te renmen a misye, misye tap fè li bat mwen, li pat janm kajole m, li pat janm mete m sou sa, sèlman sal pwòp, misye fè m pase mizè, fè li bat mwen. E misye son bandi li ye, m oblije kite l.
Mwen di tou sa. An plis, sa k fè m pa di tou sa, misye te pwomèt mwen yon bann bagay. Li te di m ke si m kite ansanm avè l, mwen renmen avèk yon lòt moun, li pwomèt mwen l ap tire m. Oubyen tou l ap tire nèg la. Se sèl li menm m genyen pou dam yon lòt moun.

Fèm kite avè w. Ou serye?
Oh baby e pa w di si m serye. Ou vle montre ou vle montre prèv ke m renmen w. Sa vle di ou poko ou poko kwè toujou? Non mwen kwè men lanmò di wi bebe. E kòmsi jan m renmen w lan ou renmen m konsa. Ah bon ou touche pwen ki pi fò a. Se sa. Jan ou santi w renmen m lan se konsa mwen renmen w ok baby.

M jisteman vin pèdi konesans men m pa konn si te Bondye menm pandan m ap fouti dòmi nan pye bra. Ou konnen m fè anpil twou ak pavon, sèl rad sou mwen menm. E bagay ki poko janm pase m menm. Bon, li vin rankontre m ankò epi l di l ap voye m ale. Men kote m, m wè li fè tout sa pou li fè menm, men li pa menm ak yon bon pòt konesans mwen. Konprann? Depi lè m gade mwen m tonbe devan nou bon son bagay ke kontan m te gen bon m pat kapab men m te santi fè bèl. Yo sa tèlman banm pwoblèm menm lè nou nan baz la nou pa wè w pase ou konnen se ou menm ki fwè m menm sa vle di m pa ka viv san ou menm men ou egzajere menn ou pa ka wè yon moun ou pa rekonèt moun nan pou w ale tape menn. Yo mwen misyon fanm sa preske elimine nan tèt an mwen. Nou pap ka bal vag konsa menm. Vin imajine w ou pa lan travay m pa lan travay. Se bòs la k ap ede nou. E si nou kounya nou pa bay fanm, kisa n ap pral fè? L ap bay ban nou kòbay ankò? Èske w panse bòs la li l ap redi pi fè kòb epi l ap bay ban nou kòb konsa san nou pa fè anyen pou li? L ap kreye mwayen pou li ban m fè lòt divòs. Monchè, yon ti bagay konsa pa ka fè w etone monchè. Titine sa gen plis. O bòs la. Titine ou konn sa k pase la Titine? O nou poko konnen non bòs la. Ou pap konnen mesye si m pa.
Di nou nou pap konnen. M te toujou di nou mesye m gen fanm m gon ti dam prefere m renmen mesye yo pa vre? Fanmi m. M te kite a manmzèl la kè manmzèl li konnen m te gen m te kòmsi m gen gang gen nèg kap travay avè m gen kòm kò bandi la sa w pa vre? Aktyèlman la mesye m sot wè manmzèl avèk yon patnè mesye m tèlman santi m enève mesye men se pa pou chèf mesye e se pa pou valè m mesye kòm yo di yo toujou di konsa depi w gen lajan w pa ka fè krim konsa. Ou tap ti elimine mwen mizè. Ou kite misye ale boss?
Non m oblije kite yo ale pa fè anyen. Men m panse misyon sa e pou nou li ye. Ou te rele m depi m te tire misye. Mwen misyon fanm nan m preske pa twò dakò avè men m bay m al chache fanm nan men. Men depi se pou fè mò rapid m ap fè. Sa ou fè bouch ou di la?
Boss la.
Boss la kisa?
Ou wè lanmò kite ou wè lanmò mwen lanmò a pa vin jwenn ou e twò fò santi twò fre e paske ou wè ou prèske mete menm rad ansanm avèm menm mak rad ansanm avèm pa vre? E a rezon sa Boston ki yo rezon fèm di sa yo? Eh ki rezonl ye la? Rezon ki pase m paka fè lage avèw. Sonje m te di w li trayi la mouri la e m ban w misyon si w paka fèl ou konnen se viw wap pè wap wap pèdi. Trayi la mouri la vre bro ou gen rezon w pou di sa men ou gen yon entansyon pa janm panse a nou. Non pa fèm sa se lajan m ap envesti pa vre?

Wap bò zam ou Ou gen zam ou pa vre Men sonje lote jou m te di nou konsa ke gon machandiz kap antre pa vre Padan m te konn si machandiz Wap fè erè wi Wap fè erè wi bòs la Sa gen Yo pa mande m si m gen zam Non m konn te gon ti bagay jwèt nan men w Ou sonje se dènye lòt te bay yon zam M te di w sa deja Lè misye te manke mouri a m te di w sa deja M di w m pa gen zam misye pa gen zam Ebyen m te pote yon machandiz pou misye sou l Kite sa M panse machandiz ki pral antre yo se ladann yo pral Kounye a dènye lè gen zam Diferans gen zam Mwen voye yo tiye m Men sa ki
Analiz ke m fè se m konnen m pral ba nou tout zam tande M pral ba nou tout zam paske pral gen gran machandiz k ap antre pou mwen la Ou wè misyon gen sitou pou ou menm Paske m konnen ou pi danje la Apre lot bandi an k pa la wa vre Wè misyon fanm sa mesye Nou tou lè 2 a nou gen pou nou pote Tou lè 2 pou mwen Paske m te ba manmzèl Yon repons m te di l konsa Menm lè m kite ansanm avè l Nan figi m nan la lwa ka pran yon lot nèg E si l pa ka avè m m ap tire l Misyon sa e pou nou. Pran la bos Premye mitan.

Mpela mpa ka wè la kotem kanpe la yon ti tan map fè la poum al repoze m aka la mesye. Mpa ta vle kite w kanpe la bòs nan. Bòs rantre nap rantre bòs chanje mpa lou de sa deja mdou pran yon moun met ansanm avèw. Non map jere sa mesye msanti tem nan ti jan tro fre. Ou konnen nou paka fè kenenpòt bagay ak vizaj nou konsa nan echanj. Ebyen bòs. Nou lage nou wi. Anh cho anh cho ti mesye.
Kèt mesye. M pa wè poukisa fanm nan kite m la non. Yon nèg ki gen kòb tankou m. M gen pil nèg k ap travay avè m pou fanm nan kite m pou l al pran ti mawozo yon ti grapyay piye atè. E yon fanm m pa l kit sa l gen bezwen. E kounye a yon nèg sal prezante m. M ap wè mwen menm avè sa k pi fò.
Dat m kanpe la, genlè zòn sa pa gen ledi ladan l. Anben genlè m pa p pull up mwen.